Al vin map pale avew. Woy banm fon ti repoze m toutan anpil an. Mesye oo. Talè m sot deyo a la mesye. Bel demwazel. Gèlè m pral fon fason m Pou m pale avèk demwazèl sa yon bèl bèl demwazèl Gèlè fòm chita avèk kote sou bagay sa yo konnen petèt fim li ye fòm fon ti pale avèk li M di l m gon bèl moun sou wout mwen la m oblije pale avèl e se bon fon nèg chèche fon nèg chèche yon moun met bò kote w wè sa se Nou pa ka konsa. Men fò met Oudjie alèz paske Oudjie fòk li konnen premye pitit mwen li ye, li pa ka fè anyen an dezòd, dekwa li menm si l ap fè yon bagay pou l mete m alèz tou. M ap tann li vini, aprè m fin pale avèk li m pral mete l chita pou m pale avè l. Bagay nan lavi a se, lavi a se konsa l ye. Gen respè pou timoun yo e timoun yo va gen respè pou ou. Konprann? Respekte timoun yo epi timoun yo va respekte ou. Konprann? Sa vle di ke sa. Nan lavi a fòw jwenn li konprann map tann ou Jenny nou ka pale aprè nan tou lèka ou kòmanse grangou la men pita pita fòl al achte yon bagay pou mwen pou manje deyò a konprann se ou tandem tande gen paran ki pa bay timoun nan privilèj mwen m bay Roody privilèj nan tout fason men senpman m pavle lèl soti m pa konnen.

Alò m gen nimero l? Poukisa ke l te chwazi ban m nimero l? Fòk m rele l wi. Fòk m rele l pou m pale ansanm avè l. Pske tout bagay m bezwen yo nan men l. Fòk m rele l. Oh lap sone wi. Bon sak pase menm.
Oh kiyès kap relem la. Oh m pat ko anjistre nimewo sa non. Alo Alo
Alo Jay. Se mwen menm wi Cliff.
Oh Kimia am mwen trè byen wi ak Jezi e ou menm? Dakò m kontan sa ok.
Jodi a la m chita tou pre lakay wa ok m panse ou konn sa. Alò malgre ou pat vle di m se tou pre lakay wa premye jou ke m te kwaze ansanm avè w la se la ke m ye bebe.

Ase lap vin la fok m pale ansanm avel m panse ke m soufri trop menm li menm li ka wesa m soufri trop men jwenn yon bon pa fasil alo fok mwen soufri pou m jwenn yon bon antouka map tann li la.
Mon chè, tout moun m ap reflechi la, m reflechi a anpil bagay la. M ap pale de bèl demwazèl la, mwen wè sou wout la, talè a, e m ap panse a Roodji tou. Paske Bondye gendwa pa vle m pa vle m antre nan afè relasyon ankò. Li ka di m papa bagay sa yo poze w pa vle mwen la pou m pran swen w. Li ka di l la pou l lave rad mwen pou l fè manje ban mwen. Eske li pa pou yon lòt pwoblèm? Paske ou di li renmen m anpil e mwen m se yon pitit m renmen anpil tou. E m pa konn ki tip de moun bèlmè a ye. Eske son bèlmè k pral renmen an Roody ki pap bay Roody move jan oubyen eske Roody pa pral bay move jan anndan kay la tou tout sa yo ladan tou li mande anpil refleksyon fòm reflechi anpil anpil anpil anpil paske tout sa yo fòm reflechi avèk yo paske Roody son pitit mwen renmen anpil anpil anpil men konsa tou. M pap parèt m pran yon bèlmè pou m vin met la pou vin ba l pwoblèm pou mwen. Non. E tou m pa pral mete l la pou ou di vin ba l pwoblèm anndan kay la tou. Tout sa se bagay pou m jere. M jere nan relasyon an. E ke m wè ou di gen pwoblèm avèk avèk bèlmè a. E ke m wè ou bèlmè a gen pwoblèm avèk ou tou. E tou m kanpe nan limit mwen. Konprann? M pral analize bagay yo, m pral balanse yo pou m wè. E kadran ou di.

Ou genlè devèn anpil wi papa. Menm Rosie m pa tande bril non. Anpasan Djoubya a tou m pa sispann panse avèl wi mesye. Fòk m te aranje bagay sa wi. Epi m pa gen nimewo l. Waww Sam ta fè la Sam ta fè la Em pa kwè fanm sa son fanm ki konn ap mache a pye Pou ti m ta rankontrel lem ap mache Bab.

La m sou de chans la. Si map mache la. Eske Bondye pa ta ka voye chans sa mwen mesye. Nan yon kote avèl la mesye. Ede m lan la ria. An swis.
Men passion la wi. Passion m poko janm kapab vini. Bonswa. Bonswa ou di. Bonswa koman ou ye. Mwen fè.
Mwen anfòm wi gras a Dye. E ou menm. Nou trè byen ak Jezi. E ou menm. Ou menm. Mwen menm ta di w ke m anfòm. Ou pa bezwen rete kwè ke se verite.
Sa k fè sa? Ou pa manje, ou pa bwè, san gen. Se pa sa.
Dominant lan fòk ou kapab konnen l. Epi, epi l pa lwen nou la non. Ki sa k pa lwen nou? M pa konprann non. Good cheri, si pou m ta eksplike w kòman ke ou domine m, e m kapab di prezans ou ki fè m rele w la, se jis pou m kapab eksplike w lè w bò kote m kòman m santi m byen, e lè w pa la tou, ki efè negatif sa fè nan mwen cheri. Fòw konnen ke Wood tout sam reve genyen se ou menm tout sa kem dezire genyen se ou menm Wood men li lè li tan cheri pou konprann mwen. Li lè li tan
Li lè li tan pou m konprann kisa? Pou konprann kem renmen w Wood.
Kounye la pou yon moun renmen w spa menm fòw fòw fòsel.
Bon anfèt m pa di ke fòw fòsel men fòk ou kapab wè ke ki moun ki renmen w tout bon. Ya m konprann.
M konprann sa w di a wi men m bezwen reflechi plis e lè mwen gen paran tou sa fò mwen pale ansanm avèk paran m pa ka pran nenpòt desizyon konsa e fò m konsilte Dye tou dabò ou wè sa m di a. Ok m konprann ou e anplis tou se pa sa sèlman men gen lòt kesyon pou m poze w èske ou legliz oubyen ou manb legliz kèlkonk èske ou nan mond lan tankou lè m di nan mond lan sa vle di tout bagay negatif kòmsi Eske ou pa legliz ou son payen? Ou byen ou potestan jan yo konn di yo la? Wood, anfèt m kapab di w m se pitit Bondye ok. Tout moun se pitit Bondye.
Non, gen pitit Bondye, gen kreyati Bondye ok.
Sa wi, ya ou gen rezon la. Si w poze m kesyon sa m panse ke se sak fè ou kapab poze m li. Pou m reponn ou Wood, anfèt m son moun legliz, wi m son moun legliz

M soti fòm antre anndan pou m al pale avèk papa. Rod, gen yon bagay m vle di w anvan w ale cheri. Chak jou ke m kwaze ansanm avè w oubyen m rele w pou mwen pale ansanm avè w pou m eksplike w kòman m santi m pa byen lè w pa la. E lè w la kòman m santi m byen. Men poukisa a chak fwa ke nou gen chans rankontre ou byen tou m ta gen privilèj, pòtinite pou m rele w pou m pale ansanm avè w, ou toujou prese? Men Wood, fòk ou kapab kreye tan pou mwen cheri. Sa vle di ke non m pa twò konprann ni tou, men m eseye konprann ni. Dayè m pa t kon, kon dabitid, m pa t kòmsi toujou la ansanm avè w. M pa rezon ke absans mwen oubyen m pa, m la. ka deranje w nan yon sans paske sa pa fè misye. Woy banm sa. Kòman w santi w? Kòman w santi w pou yon moun renmen w, pou yon moun ap eksplike w kòman l renmen w, epi ou la ou menm jis pou kriminen li? Ohh kote w jwenn bagay sa?
Wood, men se paske m renmen w ok, se paske m renmen w cheri. Li lè li tan pou w konprann mwen. Ohh.
Moko, moko, moko ka sezi konsa wi serye? Èske w tande nan ki ton w ap pale ansanm avè m ankò? Wood, m vle sensè nan tout sa ke m ap fè, cheri. Enbyen, sensè la pa vle di pou kriye byen fò, non. Fòk ou kapab konprann mwen. Wood, si w wè m ap kriye se pou tout sa ke m ap fè jounen jodi a. Fòk ou konsyan tou, cheri. Ya, m konsyan. Bon, li deja twò ta deja. An nou antre nan reyalite a anvan w ale bebe.
Reyalite kisa?
Kòman fè paran w jisteman al twouve ke m lakay ou? Gade ki pi zen pase Wood hein. Pa anba tou pou lakay. Zèzè jiska prezan pa gen okenn moun ki ka di papa mwen ou te lakay mwen. Wood, men yon lè konmenm lap konnen ok. Ou vini kòmsi yon voleur non fason brigan li pa bèl. Tout sa se te pou ou cheri.
Non li pa enpòtan, li pat twò enpòtan. Em panse yon jou kanmenm wap gen yon moun ki diw ok men ki sakrifis m te fè pou ou Wood. E tout sa kem te fè a m pat fèl avèk pwòp volantem ok. Sof se lanmou ki tap gidem Wood. Se lanmou ki tap gidem al lakay ou. Gen yon mwayen ki pi senp, ki pi pwòp, ki pi sèn pou di ka fèt. Avan je chak moun devwale santiman yo jan yo santi l, jan yo kapab. Yon gwo fason ki pi sèn, ki pi pwòp, ou ka toujou fè tèt ou travay. Kòman sa cheri? Pou fè sa.
Men si w gen yon bòn ide, yon bon ide pou mwen, w ka ban mwen. Yon bon ide. Ok, prezante w lakay mwen. M prezante w papa m. M wè sa li tap pi bèl, li tap plis parèt djètleman. Men cheri, si.

Djouby sou wout mwen la tap trè enpòtan pou mwen Ou byen tou cheri M konnen tout sak te pase deja Pou sa lè nou te rankontre zanmiw lan Tout sak te pale deja M konprann ke lè sa ou te an kolè pou sa E m tap eseye kalmew sa pat mache Ou konprann Mwen ak zanmiw se vre So m te diw ke m avèk Rosie se pat yon bagay serye m te vle fè E m dekouvri l te, li te nòmal pou mwen tou. Paske m te mete w alèz pou sa. Lesansyèl pou mwen se te mete w alèz. Paske sa m gen nan tèt mwen pou ou a, so, si m pa mete w alèz, ou va wè kòmsi m sou dwòg.
Men m pa gen oken rezon a wè ak sa, paske Rosie m te, Rosie te jis e prezante m ou. Epi, ok, nou pale, nou dyaloge.

Sof ke ou fè m yon bagay ke m pa renmen paske m pa renmen. Se te yon pi bèl bagay m te ka wè m fè lè sa. Paske met ou alèz se tout sa m te vle fè. M pa vle kòm si pou pi devan lè m kòm si m ta jwenn chans avè w pou sa ta vin deranje m. Sof bebe m mèt di w depi lè m fin rankontre avè w la. M pa preske manje avan w selman map panse pou sa Serye cheri Wem menm gen yon kouzen m lakay la li toujou ap di kouzen avan w pa manje sak pase m di yo se pa pwoblem ki gen non se pa telman sou manje m ye pou le moman m gen yon fanm nan tet mwen la kap domine m so m pap ka manje baz paske fanm nan domine m se li tout sa map fe se li.

Si w ban m chans pou m avè w, menm si m konnen m se dyaspora se vre, m konnen sa ka rive, bèl kay, bèl machin mwen gen yo, sa gen dwa pa fè w mache. Men, just eseye konprann m, ok? M jis vle genyen w, cheri, ok? Men m pa wè okenn rezon pou sa, paske ou pa konnen m. De menm pou mwen tou, mwen pa rekonèt ou. M just pran tan sou m wè jis yon prezantasyon m gentan renmen m a la mezi ke ou pa ka dòmi ou pa ka manje kisa sa vle di. Se toujou konsa pou kòmanse fòk gen yon kòmansman epi aprè sa pou rive vè lavni ok so ou te gendwa pat konnen ou te gendwa pat konnen mwen ok epi nou rankontre pa fwa ou toujou konn wè l 2 moun gendwa pa janm rankontre yon fwa men. Yon fwa yo fin rankontre tou sa epi sa ka rive fèt. Rankont mwen avè w mèt di se te yon bagay kòmsi ki ekstrawòdinè pou mwen.
Yeah, dèfwa tou m konn ap panse m pa t dwe di w tout sotiz ke m te di w yo. Ok, men fason ke w te aji pa t fè m plezi ditou paske ou pa ka ou pa ka di m yon mo nou fè ap pèdi tan ansanm avè w. Di m ke se you jou wap gen yon jou. Sa vle di ke mo a te yo choke m. Nan ou pral di m ke ou renmen m. Nan ki enterè ou pral di m ou renmen m? Se de menm tou lè ou rive menm jan ou te di m pou kouzen w lan, ou pral di m kouzen w lan di e dis li di w dat ke se tchouke. Ou konprann sa m di w? Sa vle di m pa wè, m pa wè oken avantaj mwen gen la.

Ke w ta pèmèt ou avèk pwòp zanmi m ou te.
Eseye bliye bagay konsa ok. E kòman Rosie pral gade m? E kòman Rosie pral gade m tandike li te fè m konfyans? Nan Rosie pral di m trèt, mwen ipokrit. Tout sa l di m yo pral sanble m. Poukisa? Paske li pa ka fè m fè yon jas prezantasyon ansanm avè w. Moun yo ta bezwen kounye a se mwen pou ta jwenn kòm menaj ou. Sa sa vle di?

M pa di Rosie anyen, tout sa w te di mwen m pa di Rosie anyen. Petèt ou ka gen sa nan tèt ou, men ou pral pase sou kote pou di ke si Djouby di sa, e e e e. Non, ou ka gen sa nan may ou, alò afè moun pa konn enterese m. Cheri m ap redi sa ankò, pou ou se nètman diferan an tou tou. Pa panse, so, eseye konprann mwen cheri, pa panse kòmsi sa m te fè Rosie a, se li m pral fè w. Dayè yon fanm tankou w, yon kreyati tankou w, ou plis pa yon zanj. A ki enterè pou m ta aji nan sans sa, pou m ta menm pifye kòmsi nan sans m ap aji menm jan m te ap aji avan si m vle? Son m vle gen w se paske m vle m vle kòmsi fonde yon vrè relasyon. Mwen vin nan peyi an se vre, so m pa kite madanm aletranje. M vin nan peyi a. Sa w pa ap janm di m.
A cheri, m ta pou m. Sa w pa ap janm di m. Wè m. Men w rive isi, konbyen fwa m ou pase isi? Menm senkant? Swasant? E w ta di ke w te di men m pa ka la tou.

Fon nan papye banm espas menm. Fon nan papye banm espas silvouplè. An tou lèka m gen nimewo l, m konn sa m pral fè. M konn sa m pral fè. Ou te mèt banm orè pou m ekri l, m ap ekri l a nenpòt lè a. Paske fò m depoze sou li. M pa t imajine yon bagay konsa non mesye.

Map mache sou pwen la Kès mwen kontre
Non dim Pa dim se grimèl la non Monchè nan pwomnad mwen Sa fèm di yon nèg Yo toujou di mache chache pa dòmi san soupe Mache chache pa dòmi san soupe Pa dòmi san soupe sa Ebyen jodi a Li ka yon malè tou wi Alè monchè Jodi a Fò pridan Jodi a Lavi an gen revè papa Kouzen monchè kite m pale monchè kouzen ou toujou la wap. Ok map tande w ou mèt pale map tande w. Ya jodi a la mèt di w mache chache pa domi san soupe a m jwenn pa m nan jodi a. Ou jwenn pa w la men sans ou bliye konnen w gon ou gon son je w gen mennaj deja. Sa w di la kouzen e men w al mache di m gen mennaj. Kòman sa paske sa w ap fè a m pa renmen l. Kòman w pa renmen l nan kouzen. Ou pap janm ka dakò avè m si ke mwen konseye w. Sa ke w ap fè a bon, sè ke vle di m trayi Jezi e m pa gen dwa trayi Jezi. Ok kouzen, ret lan bò pa w, m ap ret lan bò pa m.
Non, paske ou se kouzen m. Non kouzen, ou kòmanse fè m fache la kouzen. Ou se kouzen m.
Manman w ak papa w konnen n ap viv ansanm. Si mwen menm, m ap pran de prekosyon pou m pa echwe nan vi an, e sesi, fòk mwen pran de prekosyon pou ou tou, pou m pa kite w echwe. Mwen dwe sèvi w yon bon konseye. Paske m s on kretyen. Se pa pou san rezon paran w te kite w vin viv ansanm avè m. E paske l konnen m ka voye je sou w e paske l konnen m ka pwoteje w.
S on timoun piti m ye kouzen. Non pa kesyon an.
Ou ka pa on timoun piti, men ou pa gen matirite. Kòman sa kouzen? Sa w vle di pa la?
Matirite pa kesyon de laj. Yon timoun senkan.

Yo gad yon nèg menn. Gade mouda misye. Ok pou kris pou jezi. Chache mach tande bab chache mach menn. Pa gen pwoblèm pou kris.
Nèg la kou zen menn. Pou jezi. Bagay sa m fè ki mal la non menn. Ou wè kman syèl bèl anpil. M konn sa map fè wi. Lèm gen bagay mwen m pap pale la misye menn pase mwen misye vle krazem menn. Sa vle di si m renmen yon fanm. Gade mouda misye mesye. M konn sa map fè pou misye. M konn sa map fè. Ou met poz ou. Map jere w.